Bonswa tout moun nou kontan retrouvew pou yon lòt sòti de emisyon paw lan ki se Amy Spotlight jodia nou rantre lakay ou avèk yon lòt nimero e pou dewoulman emisyon an jodi an nap genyen espas mon invité an kote ke nap gen pou nou resevwa sou plato Amy Spotlight lan Wendy Lapointe ki se yon chanteur konpozitè Donk li la byen sur sou plato Emmy Spotlight lan. E nou ap genyen ribrik ochwa ki pral pèmèt nou enjoy avèk atis lan sou plato an. E map raplew menm ki poko abone ou kapab fè sa kounya, pase like paj yo, kòmante, epi patajel pou plis moun kapab swiv emisyon sa ki se Emmy Spotlight. Men jis avan ke nou rantre nan tout detay sa yo, nap pran yon kout poz, nap retounen touswit.

Sak gen la sak gen la nou wè kiyès sa Kenny Demangle, Kenny Way. Depi wè m monte sou YouTube, m ap chèche yon bèl show, m toujou al branche Emmy Spotlight. Se yonn nan show ki pi bèl nan moman la, se ladan l w ap jwenn tout gwo enfòmasyon. E ladan l w ap wè m tou, w ap konn tout sa k ap pase ak Kenny Way. Ou menm, pa rete ap gade lòt bagay yo, gade Emmy Spotlight. That's the spotlight, alright? Sake ay.

E kounye a n ap rantre touswit nan espas Mon Invité a. Comme je le disais tantôt, mwen gen avèk mwen sou plato a Wendy Lapointe ki se chanteur, compositeur, li la byen si nou pral fè ti pale ansanm avèk li. Kounya la Bonsoir Wendy se koman w ye? Bonsoir Emmy Map salye tout moun kap gade show sa kounya la Depi l fè dimanche 7 heures e la l ye Emmy ankò bonsoir afè pa m Ankò yn fwa se yon plezi pou nou gen w sou plato a Pa plis pase m Donk nou pral fè yon bèl emisyon wi la A alèz monchè m lakay mwen Pral gen bagay ki pral tonbe M lakay mwen
Ok tout moun konnen Wendy bon anfèt Wendy Wendy Lapointe se vrè non w Donk Public emi spotlight lan an gwo li ta renmen konnen kiyès Wendy ye. Ah ok e Wendy se tanbourinè Wendy se chantè Deux Wendy se beatmaker Nal pou twa Wendy se pwodusè Ok sa m di la Quatre Epi m ekri tou Ok Epi bon se sa se sa an gwo e m ap travay o sound studio. E m panse nou pral konn yon pakèt lòt bagay toujou.
Ok, ou se tanbourinè, ou se chantè, konpozitè, ou se, bon, m sanse pran tout tit yo wi la. Alèz, alèz. Men se ki sa ki te mennen ou sou chemen sa?
Monchè, Emy, m leve lan fanmi mizik. Bon, anpil moun ka gen chans konnen Eli Lapointe. Epi lè m ap leve, m te wè nèg sa yo t ap fè de se de bagay lan biznis lan, m di kèt. Depi lè yo te nèk fin ban m sa k rele lekòl lan, epi m fin kenbe l, epi m di kèt men pati sa a se yon pati ke mwen menm m te kòmanse pou m te vin yon enjenyè, epi m di kèt pati sa a m santi m santi l plis kenbe m. Epi m ka di se nèg sa yo ki fè ki fè ki fè ki fè chemen sa. Epi m tou m wè m wè m santi m alèz ladan l, epi m adapte m rapid avèk yon pakèt bagay, bon m di bon sa e mwen li ye, m bwè sa. Ok men Elie Lapointe menm se. Yeah Eli Eli Kouzen ou se?
yeah kouzen m Eli Lapointe se gran kouzen m li li misye te ansyen gitaris Djakout anpil moun konnen misye fè anpil bagay Eli Lapointe a Gela e misye fè anpil bagay nan biznis la Donk nou espere l gad show a? Yeah kanmenm Ok Bon pa pou m byen di w tou pou e pa sèl Eli e se tout frè yo nèt bon papa m tou papa m se te yon tanbourinè e tou gen tonton gen papa nèg yo ki rele Emile Lapointe Misye se maestro Don Divin. Misye ansyen ma... Don Divin son, son, son gwoup anpil moun te konnen. Yon gwoup evanjelik. Ok. Ya, misye te maestro Don Divin. Se, se, m ka di se pye sa m tou kenbe, m di bon m tou la. Enben mizik la e nan san li ye la. Nan m di lan venn mwen monchè.
Ou fèt avè. Nan tout mwen.
Ya. Ok, men mwen wè w fè anpil kolaborasyon tankou avèk. Ray Raymond e DJ Kenny sa ou jwe tou avèk Andy Beat se sa? Donk men eksplike nou kijan kolaborasyon sa yo te fè fèt. Se kijan yo fè fèt. Premye, a premye moun m te kòmanse travay, pa sèlman sa, m te kòmanse travay anvan avèk, avèk e Billy. Ok.
Billy Bèl Melodi.
Ok. E pi
travay, travay, travay, ou konnen travay mennen travay. E pi. Re vin wè m, nou fwape. Ou wè sa m di w la? Epi Andy Beat vin wè m avèk Re, nou fwape. Kemisa vin wè m avèk Andy Beat, nou fwape. Se konsa. Pou bon, si, pou, ban m ba nou plis detay toujou. Pase li te al yon ti jan enpòtan nan cho a, pase se yon cho, yon bèl cho n ap fè la. Se ki jan sa te kòmanse? M te patnè avèk, avèk e um Jeff anvan. Ok, Jeff Prosper. Yeah, Jeff Prosper, alèz.
Jeff, poze men. E m leve avèk Jeff, epi ou konnen patnè bagay sa yo, m se te deja tankou lan biznis mizik epi tou men m pat, m pat ko vrèman fokis. M te konn, m te konn aje, m se konn, m se konn toujou vle lè m, pou m la nan kèk aktivite. Yeah. Epi konsa, misye vin fè m kolòn avèk Rey. Ok.
Ya, misye vin fèm kolòn avèk li, men avan, avan m te vin, m te kòmanse like, m pat, m pat konn yon mizisyen avan. Ok. Ya, se, se, se, menm, menm bagay Mesye Alfred ap fè an, se li, e li m te konn fè avan, se kamera m te konn kenbe. Kamera w te konn kenbe. Ye, m te konn sèvi Ni Jeff avèk Ni Ray, epi sa, sa. Apaw de sa, nèg yo vin yon pakèt lòt bagay nan mwen toujou. Epi men se konsa m vin entegre. Ok, men avèk DJ Kemi sa, nou wè ke ou gon yon, men bon, nou mèt di pakou an fèk kòmanse. Ya, pakou an apèn kòmanse. Ya. Men se, men ki jan? Ou konnen nan biznis lan, toutotan w ap chache yon, yon lòt koulè, li yon ti jan pi enteresan. Epi m gen kouzen m, Mackendy. Mandy a bout kouzen m. Mandy! Dev! Dev! Dev ap fè pa m. E pi, e pi misye, misye, misye, misye se misye ki manajè Kemi sa. Wi. E pi misye di, kèt kouzen, m bezwen, m bezwen yon bagay. M pa vle tankou chak kote Kemi sa jwe pou l just kraze epi pou vin, sa pase konsa menm jan avèk tout lòt moun yo. E pi misye te fè chwa de, de, de Kensley. Kensley anpil respè pou ou, misye jwe vyolon epi misye di m bezwen yon bagay terib pa anba toujou epi misye ou konnen kouzen rete kouzen m di w non kouzen e li liye a monchè epi tou sa te byen mache nou frape yon kip kote men se toujou yon kè kontan Ok men ou twouve anfèt se son de eksperyans m panse ki bon pou ou paske anpil anpil anpil anpil anpil chak tan tankou w ap fè yon bagay ki diferan, ou aprann yon pakèt lòt bagay ankò, ke w pa ta menm imajine. M gentan fè yon pakèt, jwe tankou m jwe avèk Kemisa plizyè kote, m gentan fè yon pakèt. Kemisa, anpil lanmou pou ou. Yeah, m gentan fè yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt bèl eksperyans ke m pa rayi ditou. Yeah. Ok, men lè kòmsi w ap jwe avèk Kemisa, mwen menm mwen remake w gen mikwo devan w tou. Yeah, kanmenm.
Ou anime oubyen ou chante? E, m se, m se yon, m se yon, e, bon, m anime tou. M anime tou, Ayi di. M pa sèl manje. Alèz. M pa renmen tankou pou m nèk ap fon bagay ki just tankou. Ayi di sa, moun sa ka nèk pa ni fèl. Ayi di si m pa la, e kòm si m pa konble anken. E kòm si m pa konble. M renmen tankou si m yon kote. Hein Alfred? M renmen lè m yon kote Alfred. M renmen lè m yon kote, Ayi di ou wè e mwen k la. M gen mikwo, an menm tan m ap ba w kout tanbou an. Map wap wè map fè desen de bagay tou map anime fè moun nève men etou m renmen sa e sa. Ok men se ki kòmsi vibe ou jwenn nan sa se kòmsi Monchè m enjoy anpil. Eske avan lè w pral jwe ou bwè ou di mwens ou. Non pa bezwen bwè monchè.
Ok banm di nou wè m pral di nou m vle pataje yon ti bagay la avèk avèk avèk jenès la. Anpil fwa lè yo wè yon nèg dezòd lekòl pwofesè konn souvan di l pap anyen. Ya. Ya. M gen 2 nèg m te konnen depi byen lontan, 2 nèg ki te byen dezòd. M tag Panch, m tag Jeff Oka. Jeff Oka te nan menm lekòl avè m. Sa vle di Panch m te konn toujou al nan lekòl li. Nan ki lekòl Jeff Oka te? E m te Socrate avèk Oka. Ok. Ya, pwomosyon. E pi, nèg sa, m ka di nou menm, se nèg tankou, lè w gade nou, ou wè e dezòd lan an swa. Ou wè dezòd lan, alè ou ka di kèt men nèg sa, nèg sa menn kisa yo pral itil tèt yo a, e pase depi ou pa, ou pa, yo pa tou wè ou pral chita sou biwo an, a di yo tou, yo tou ou m di w nan bay la gon jan l tou ye, men l pa sa ditou. M ka di se pa rapò avèk jan m te dezòd lekòl, m pa janm timid, bagay sa pa janm pase bò kote m, ni pou m koze avèk yon fanm. Ni pou m nenpòt sa l ye an. Ay di m m nèk wè m. Koze avè m la pou m wè si w pa p timid. O a cheri wa. M gen lanmou pou ou wi. Ye se sa. Ou nèt pa ret sou fòm nan gen lanmou pou li. Ou menm m pa gen tan pou m.
Sèlman sa nèt di. Sa di lanmou anvayi m cheri lanmou anvayi m. Bon mwen pa rele sa mezanmi. Jan gen bèl ti pawòl. Gen bèl ti pawòl men.
Sa e lanmou tòg wi. M ap pran twòp tan di sa si m gen ta al. Si sou te konn konbyen etwal ki nan syèl la se otan lanmou m gen pou ou. M santi l gen ton ti jan twòp. Cheri lanmou an. Ya e sa. Donk sa vle di konsa w koze a fi.
Wi, lèm sou stil.
Ok, donk e anfèt se ki pi gwo eksperyans ou nan mizik? Bon anfèt, an di nan karyè ou. Ok, pi gwo eksperyans mwen se lè m tap premye a jwe andeyò. Ok, se te avèk ki yès? E avèk Krey.
Premye fwa m tap al jwe andeyò se yon nan pi gwo eksperyans mwen. M pat ka tann, m pat ka tann, tankou menn pou m te wè menn m pral pèfòme lan yon vil. Kote m pa fèt bay sa. Lè sa nou ta pral jwe kibò?
E lè sa nou ta pral jwe Okap. Okap, ok.
Nou te desann Okap. Se te yon bèl eksperyans. Nou ta jwe lakay ba restoran. Ok. Se te yon bèl bagay avèk vibe. A m pap ba w manti, se te yon, m pa t ka tann. M santi, m santi, pandan m ap, wè pou m byen di w, m te gentan fin dòmi depi a minui. M tou pa dòmi ankò pase pou Wap tann jwa a. Map tann jwa a etou pou m vole. Men m vin wè kòmsi, m vin remake ke ou pa tèlman jwe a rey. M pa konnen si se aktivite pa rey ki fè w bese la. Men sa k pase.
Pandan, wè kounya pan, nan biznis sa la m ka di biznis la plis Sendomeng. Plis gen afich ki fèt Sendomeng. A wi. Moun pa twò.
Mwen tout atis yo se, prèske tout atis yo se Sendomeng. Pi fò, pi fò pa vrèman gen afich ki fèt nan vil la la. A vle di, m ka di pa gen anyen k ap mache la e sa fè tankou ou gen dwa wè. Misye pa twò prezan, misye pa nan vil lan la kounya la. Wè sa m di w lan e sa k fè sa. Pa gen anyen, pa gen anyen k ap mache, m ka di se youn nan rezon tou ki fè sa. Ok, ou di, talè a w sot di ke w ap travay nan Osawon, men antanke kisa w ap travay? M ap travay antanke pwodusè. Ok.
Kounya la, m se moun k ap pwodui albòm. Jeff lan, Jeff Prosper lan. Oh ok. Epi gen gen anpil lòt moun map travay avèk yo tou. Men sa e, se sa. M ka, map travay antanke pwodusè nan nan yon sound. Ok, men si tankou yon djaz oubyen yon atis ta vle kòmsi vin fè yon mizik nan yon sound, se ki kòmsi pwosesis lan, kijan pou yo fè? E, bon, map, map nèk, map nèk bay moun nan nimewo Olivier Jimmy. Ou konnen tout, tout enstitisyon gen yon, chak moun gen wòl yo. Tankou pou, pou pase de seri de bagay, Olivier Jimmy! Bon bagay. Se li menm ki. Ye e misye ki koòdone e e misye ki ki ki jere Ok. tankou tèt tèt ou sa yon nan. Administratè a. Ye adminis ye. A e di depi m depi yon moun bezwen sa li ka kontakte m si l pa gen Oli Olivier Jimmy. Oubyen ou ka al chache misye tou sou sou sou IG Olivier Jimmy e sa. Byen kout epi tou si w pa ka jwenn li tou w ap tcheke m, m ap voye nimewo misye ba ou. W ap rete an kontak avè li tou, w ap jwenn avèk Wendy.

Ok tit mizik la se santiman pa yon jwèt ok santiman pa jwèt se sa anpil fwa sa konn rive yon pakèt mwen menm sa rive m tou tankou moun nan moun nan tèlman demontre m tankou li pa ka kite m li akou avè m m vin jwe sou sa m vin fè stil ya m vin sou stil konnen sa k bèl la dèfwa tankou moun nan konn gen rezon m nèk fon ti wose vwa m li bese. Sa vin rann kont tankou menn sa vin rann kont tankou sa vin fè tankou moun nan vin m vin santi mwen menm tèlman granmoun sa pa ka kite m nenpòt tenten m fè l pa ka kite m etou baww epi m kwaze moun sa yon dènye granmoun etou lè konsa m pa gen anyen pou m di e pa e mwen e pa e mwen k koz se pa moun nan k pa bon ayiti se sou sa m fè mizik la e pa moun nan k pa bon se mwen k pa bon pase moun nan te non sèlman tankou lè moun nan vle pale avè m m ap fè tenten lè moun nan tout sa tankou moun nan ta gen pou pataje m ap fè tenten epi moun sa menn Li jere m men li pa fòt moun nan, moun nan pa bay, se, se, se, m ka di se, se nou k pa bon, se pa moun nan k pa bon. Donk se kòm si reyalite pa ou. Se, se, e pa reyalite pa m non, on pakèt nan nou. A di lè n ap jwe. On pakèt nan nou men ou ekri l sou vi pa w. M pa ekri l sou vi m non, m di sa rive m tou. Ok. Ou wè sa m di w la men sa rive on pakèt moun tankou afòs ke tankou yo gen tan konnen moun ap, moun nan tèlman ap demontre de se de bagay, yo vin, yo vin di aske gen de bagay moun sa pa ka fè ankò epitou men e lè moun sa ba ou on frap baz, lè sa gen konn ap di moun nan pa bon men e pa moun nan k pa bon, se ou k pa bon. Wi, ou di sa rive w men eske se kòm si nan sans ke se ou menm ki montre wap fè stil sou moun nan ou di mwen se moun nan kap fè stil sou mwen? Tou lè 2 bò. Tou lè 2 bò? Tou lè 2 bò. Men se ki lè moun sa ap santi sa? Moun nan vin santi. Bò kote, mwen menm tou m fè l, gwo moun ki fè m li epi tou m fwape l tou. Wi. E pa kou pou kou non, men se sa. Depi yo frape ou, frape yo. E pa tankou, e pa, bon m di ou, e pa revanj m fè. Men moun nan tèlman tankou ap fè m. Wendy! Non, non, e pa, m pa vagabon non mesye.
Oh! M pa di w vagabon non. Non m pa, ok men ki, men ki jan? Tankou moun nan vin, m ka, depi m antò, m asepte m antò. Men si w antò tou, w ka montre w antò. Men si pa egzanp kounye a la, menm si tankou dèfwa m konn anvi nou avanse plis, epi tou vin santi ke se kite m pa ka kite w, e pa vre. Ayè di baw ou pran kou an. Men e pa mwen ki pa bon se yo ki pa bon e yo ki pouse m. E li menm ki pouse w? Wi li ki pouse m m bat sou sa a m te sispè.
Ok men se kilè mizik sa a ap soti? An out an out an out la nan mwa sa a la k ap vini la. Ok l ap soti ak tout videyo ou byen sèlman odyo a? Non pa avèk tout videyo m ap soti l m ap soti odyo an apre sa m ap soti videyo an. Men gen yon strateji pou sa menm ki fè tankou m pap sòti la avèk video. Ok. Ya, se sa.
M te chita avèk staff mwen, ki de sa k fè nou pap sòti la avèk video. Ok, men se sèlman ou menm ki chante sou li? Sèl mwen menm, sèl mwen menm. Ok.
Sèl mwen menm, sèl mwen menm. Men apa sa ou pa gen pwojè pou ta kòmsi m pa konnen sòti yon EP oubyen? Wi kanmenm. Yon album. Kanmenm.
Eske nap jwenn li nan ane sa? Oh non pa
M pap m pap di men kilè nap jwenn li. Men pou m byen di w m gentan gen mizik pou m fè yon album. Gen banm men sa men sa k pase banm di n yon bagay byen. M pa renmen travay pou kò m. M pa renmen lè m nèk di m ap fè tèl bagay. Staff Rekha nèk rete li di bon ok men kisa nap fè epi fini. Kòmanw se konprann lan? E fini. Ayiti si se pou mizik mwen m gentan gen mizik la deja dayè e pa moun m bal mande fè mizik mwen m tou la dayè m si m konn ekri pou moun bay m bezwen ti pou tèt mwen ayiti se fap fap ou konn zòn lan e kote m nèk leve la m fin manje yon diri a legim la e fap fap fap 28 mizik ya se sa sa vle di nan yon segond ou ekri konbyen mizik pap pap pap pap dayè depi m gentan fè enstrimantal lan m gentan fè m gentan m gentan fè e e anchènman melodi an.

E
li p ap evolye mal men tankou jan jan tankou nou menm ankò. Jan nou menm ankò pran l li vin parèt yon ti jan raz. Tankou ipokrizi ki gen antre nou vin fè l parèt li vin fè l parèt biza men li te ka li te ka li te ka mye ke sa. Ou wè tou kout tou kout. M reponn kesyon sa tou kout. Tankou ipokrizi nou fè l fè l parèt mal. Men li pa gen anyen. Yo Etazini gen yon endistri tou. Tout nasyon gen yon bagay menn. Men tout gen gen tout nèt yo gen ipokrizi pa yo. Bòt nou menm nou tèlman fè pa nou yon ti jan tankou vizib oubyen mawonnen sa vin fè menn nou pa ka jwenn sa n bezwen an vrèman. E sa menm, e sa, daprè mwen menm. Ya, bon, anpil atis kritike sa, yo toujou di se ipokrizi ki, bon, ki sanse premyè choz ki fè ke kòmsi endistri mizikal la pa vrèman ap evolye. Men, èske ou panse nan, nan twazan, nan katran, nan senkan omwen nou sou wout pou nou amelyore?
Wi, depi n fè yon travay sikolojik, m panse, m panse n ap bay. E sa m ka di? Pase se may lan k poubèl. M pral ba w tankou ki pwoblèm nou gen ankò. Menm tankou moun kap di, tankou ipokrizi an, ipokrizi an, eseye gade l pou wè yon bagay. Eseye al pi lwen avè l wap wè yon bagay. Wap sezi wè sa. A di wap tou wè tankou rezon ki fè tankou endistri nou, pa nou an li la toujou. A di menm moun ki viktim de sa, epi lè l lon nivo, li fè menm bagay la. Epi men ni,

Ou menm antanke yon. Yon pwodisè. Ya, ki sa w panse de sa? Ske. Paske nou remake, anpil moun remake ke jounen jodi a, se pa vrèman atis k ap fè.
Wè, se pa talan ki pase. Ok.
Banm tou pataje yon, banm tou pataje yon detay tou. Anpil fwa tou, moun ki konn pi krak yo, e yo konn pi pa gen prensip. M di w yon bagay ki fò la. E gwo deklarasyon m fè la. Ou mèt lage, ou mèt lage. Tankou.
Moun ki konnen l pa twò gen talan l gen foug. Li konn kijan pou l dode w miyò pou l pran sa l bezwen an. Ou wè moun ki krak lan? M pa ankouraje sa non, e pa tankou w ankouraje m ankouraje de se de bagay. Men moun ki konnen l krak lan, li san prensip. Li konnen l fò, li konnen a nenpòt kilè. A e di nenpòt kilè o m konn m konn chante, a e sa m konn sezi m konn sela nenpòt, nenpòt e e an. Li poze li ap tan, l ap tan yo rele l. Wi, li konnen nenpòt kilè yo ka rele l. A e di ou ka ba l randevou tankou ou ban m randevou la. Gade m la. M la a lè, m pa vin la tankou w avèk yon bagay. Ou wè sa m di w la? Moun ki konnen li gen talan, li pa konn sa li menm. A di li, li san prensip. E gen de seri de moun se lè tankou y al wè, se y ap di, an oke, m wè sa k fè tèl bagay pa ka fè tèl bagay. Men anpil fwa se konn pa, se konn pa, se konn pa konn tèt moun nan. Gen l tou wi. Men defwa li konn pa tèt moun nan, li konn pa tèt yo ki pa pran yo vrèman men se prensip yo pa genyen. W ap wè tankou anpil granmoun pa vrèman tankou fo, tankou vle travay avèk ti jèn yo. Ti jèn yo gen anpil pwoblèm vre. Ou wè sa m di w la? Mwen menm pandan m tankou m ti, m ti jèn, m ap pran pwoblèm avèk ti jèn. Pa kont gen de nèg ki gen tan pase de prezantasyon, lè pa egzanp m ba yo randevou nan stidyo a baz, baz, tankou m vin avèk lèy Depi 3 zè tan nèg la gen tap rele m, li gen tap rele m pou l di m yo m la e menn fini bagay sa yo menn. Nèg ap bay ou menn, pa konn nèg ou vle ede a li menm, ou konn nèg chita e tou wè nèg la nèk parèt, e tou nèg la parèt e kòmsi yo ryen nètè menm. Bon se, m ka di se sa menm. Donk se mank de prensip ke yo pa genyen. An gwo gen anpil ladan yo, pa tout, gen anpil ladan yo. Gen vre, gen sa prezante tou, ou konnen, men tankou gen anpil ladan yo tou se prensip kap kraze yo. Ok, men se kòmsi Piske ou nan, bon m mèt di w nan mizik menm, paske ou grandi avè l, sa nan san w, donk ki anje ki genyen nan biznis sa e ki avantaj ki genyen ladan l? Ki anje ki genyen? Ki anje ki genyen? Ki anje ki genyen? M pa vrèman wè ki, sèl sa m konnen, yon nèg se mèt estrateji pou sòti tèt ou. Biznis lan la, yo, mèt estrateji, pa nèk rete sou talon w nan. Baz, mèt granmoun sou ou. Ou konnen, ou konn nan ki enzisti ou ye. Ou konnen, gen de nèg yo pap rive sou ou, e ou k pou rive sou yo, what the fuck. Ou rive sou yo. Ou wè sa m di w la? Dèfwa frè m nan gen de sponsor, yo gentan, yo gentan fin siyon etou, gen de seri de bagay yon lòt ap jwenn, ou menm pap ka jwenn li non. Ou manke foug. Biznis nou an menn li mande, li epa, m pap di tankou pou n mandyan non, epa tankou, m pap di tankou yo pran atis yo tankou mandyan non. Men, e kòm si ou pral pi lwen, w ap santi sa. Antre nan menm lojik nèg yo, e li nèg yo itilize pou vase tèt yo. Fè l tou. De fwa nèg rive anba a la a tankou lan gwo biznis nèg yo, di yon pote yon ti kado pou patwon an. W ap sezi yon bagay. W ap gen chak kanaval. E pi ki sa? A mesye fè biznis yo deyò. Non, non, fò w pataje yo. Pase, pase yo enpòtan menn. Gen anpil bagay tankou, si anpil lan nou konnen yo menn nou panse l ap mye pou nou. Ok. E ou te gen yon lòt ki avantaj. Ki anje avantaj, wi avantaj.
Ok, ki avantaj biznis sa genyen? Se kontak. Pi gwo bagay ou ka jwenn nan se kontak. Depi ou gentan gen kontak yo, gen yon pakèt bagay ou ka fè. Tout moun ki te la, ki fè sa yo gen pou yo te fè yo, yo eksplwate kontak la. Ou wè sa m di w la? Pa nèk wè, pa nèk kwè, tankou nèk fon ye epi se sa menm. Se sa. A di biznis lan, ou fon ladann, ou jwenn kontak yo, fè kontak la fè 1, 2, 3, 4, jiska se rive jiska m pa konnen. Non, non, non, non, non, non. Yon sòm tankou m pa konnen. Jiska lenfini. E pi m ka di se sa menm. Biznis sa sèlman gen kontak m wè li bay. Ya. Ok, men se ki konsèy ou kapab lòt jèn ki ta renmen antre nan mizik? Ki konsèy m ap bay E tout nèg ki gen ide antre nan mizik, premye bagay pou yo kiltive lakay yo. Non, ni fi tou, ni fi tou. Wi, tout, tout, tout fi, tout moun nèt, tout moun nèt. Kòmanse mete prensip, anyen ankò. Met prensip. Ok, men prensip la se ki sa l ye? Respekte lè.
Baz. Gè lè w jwenn sa anpil. Non, ou mèt biliv.
Ou wè sa e youn nan, e youn nan pi gwo, youn nan pi gwo bagay. Respekte lè. E pi ki sa ankò? Tankou gen yon mo, kòm di w lan, Gen yon mo, wi se wi non se non.
Fini.
Toujou, toujou fè, baz, si wap antre nan mizik, pandan tankou w ladann nan, pa bay yon, pa bay yon enpresyon, tankou lè w pa la, pou w ka pou yon lòt moun. Si wap, si wap fè l, fè l. Tankou w ladann, otomatikman w pa la, fòk ou santi gen yon twou vid. Kote w te an, fòk ou santi gen yon twou vid. Sa vle di, premye bagay la, se mete prensip. Epi tou, de baz, m gen foug. Aa sa enpòtan anpil. Kòm se lan, fò fò oze. E pa soumoun non. E sou se, e pa soumoun non. Fò oze. Epi m panse, m panse tout bagay prale, ta pral byen. Ok.
Si w ta gen pou w, pou w jwe avèk youn nan gwoup sa yo, se kyès li t ap ye? Harmonik, Zafèm, Djakout. Mizik, Klass. Zafèm. San reflechi w pran Zafèm? Zafèm.
Sak pase menm? Ou travay avèk yo deja? E non, se pa, e pa pou ni travay, pou, pou, pou kòmanse tout gwoup ou di yo la e gwoup mwen. Lè m di gwoup mwen, gwoup kè m. Zafè m.
Donk ou tap e, e. Pou kòmanse, de gwo bout atis ki ladan yo, e kè m. Donk se atis prefere w? Mwen renmen nèg sa yo anpil, nan tout sans. Depi lè map leve Gen de moun m nèk tou wèm Depi lè tankou m te rete wout frè Paske m te tou rete lan do eskina latina Gen de mizik m toujou ap tande Ayy di yo te konn toujou pase Mizik zenglen yo anpil M tou jwenn mwen renmen Reginald Cangé M tou jèn mwen renmen Dener Ceïde. Gwoup sa, li gon bagay m pa ka eksplike, men, men m panse tankou li travèse yon pakèt moun. E kòm si li gon mistè, gwoup sa gon mistè ladann menn. A vle di, wè m ap jwe avèk gwoup sa menn, m panse gon pakèt bagay m ap aprann nan bal sa sèlman. E sa fè tankou m tou di depi anlè. Men tout gwoup yo. Donk ou tap prefere pran gwoup Zafèm? Ye, ya. Pandan grenn sware sa, m tap tou santi m tap aprann yon pakèt lòt bagay toujou. Ok. Se sa. Men eske nan lòt gwoup yo ou pa santi ke ou pat ap aprann menm bagay la?
M santi l, m santi l. Ou konnen gen de seri de bagay se just koneksyon li ye. M annik ou konprann non. M santi l, men li rive. M pral ba w yon egzanp ki trè kout. Yon egzanp ki trè kout. Ou konn rive nan yon barbershop, tout nèg yo nèt konn fè cheve. Ou gen dwa wè tankou nèg yo di ki pi sòt lan sil pa fè cheve ou pap santi tèt ou byen fèt. Se vre M'en di ou konprann non. Chak barber shop komsi yo gen yon moun ki.
Wi, ou gen dwa tankou moun. Gen de seri bagay se just feeling. Ou santi depi se moun sa li. Depi se li se li li ye. E sa. A di depi se pa se moun. Depi se pa moun sa k manyen tèt ou. Wap santi kèt men. M santi m pa bèl men. E pa bèl ou pa bèl vre non men se just tankou koneksyon an. A di se sa men. Men m renmen tout gwoup yo.

ni sou 10. Peu importe tankou ou konn wèm lage yon ti foto men kòm si ou poko janm ka admèt tankou wi Wendy la pwent m poko marye but m gen yon moun m gon moun m wè m ka viv avèl. Ok ou ka salyel sou plato a? Èhh
si al chachel sou IG pou l di fanm nan metem atè tande boss. Ou ka di Aibe kòm tout bese. Baby Ou konnen m renmen w anpil e sa a e pou ou. E sa a e pou ou. Sa a e pou ou. Se sa menm. Ok, jan mwen te di l la guys, nou gen avèk nou sou plato a Wendy Lapointe ki se konpozitè, chantè. Yeah, beatmaker, tambourinè. An di w la, e gon ti bagay pou m di tou. Tambourinè sa li te maestro mwen avèk tout Jackie, nou te maestro band reyonman an. E se sa, Ayiti. Nou gen yon kip ti detay. M panse si w moute sou paj mwen, w ap wè yon pil bagay toujou. W ap moute sou Wendy Lapointe, IG. Wendy Lapointe ankò, Facebook. Ok? IG, TikTok ankò Wendy Lapointe. Pa IG an, li ekri Wendy, W-E-N-D-Y, Y pwen Lapointe. Lapointe sa ekri. L-a-p-o-i-n-t-e M renmen nou anpil. Ok, kounye a n ap antre touswit nan ribrik Ochwa.
Yo yo sa kap fèt sa kap fèt Nou konn kiyès sa deja se Reremon gade la wap gade Emmy Spotlight asire w ke w abòne pou ka toujou konnen lè gen bèl show tankou sa w sot gade la ok.
De retour aprè la poz, map raple ke u menm kap swiv emisyon sa u branche Emmy Spotlight e nou gen avèk nou sou plato a Wendy Lapointe ki se yon konpozitè, yon chantè, Donk tout bagay yo pou li nèt. Donk nou pral rantre tou swit nan ribrik ochwa. Ou pare Wendy? Oh mwen menm la deja wi, mwen alèz wi. Ok, Wendy, si lavi ta enpoze w e ke w ale lopital, medsen di w pou w kontinye viv, fòk ou dakò pèdi youn nan sa ke mwen pral site yo la. Yat! Premye, premye bagay lan se kòd vokal ou, dezyèm nan se virite w. Sa vle di ou p ap janm ka bande ankò.

E pa fè m pa ta vle men m pa gen kè pou m pèdi bann nan. Mwen gen kè. Ok.
Donk sa vle di ou ta prefere pèdi kòd vokal la? M pa prefere l tou men m ta p di doktè a pran l. M pa prefere l m ta p di doktè a pran l. Men e pa prefere m prefere l non. Jan m renmen vwa m a.
Ok n ap antre nan dezyèm kesyon an. Dezyèm kesyon an si lavi ta enpoze w ankò yon fwa e ke ou nan relasyon seksyèl avèk yon moun ki pa mennaj ou. Eske ou prefere se manman w ki kenbe w oubyen mennaj ou? Mwen menm fidèl.
M fidèl. Ou fidèl?
M fidèl.
Ay di. Enben kòm kòm se kesyon. Gade kamera, ou di w fidèl. Enben be.
Enben ok, ok reponn kesyon an kòm mwen. Ok. Pou mwen, pou mwen sa m ta fè. Si lavi ta enpoze w. Ou nan relasyon seksyèl avèk yon moun ki pa mennaj ou. Eske ou prefere se manman w ki kenbe w oubyen mennaj ou?
Manmanm kanmenm manmanm monchè oh manmanm. E poukisa epa mennaj lan. Oh eeh ou
bezwen leve foye a wote tèt mwen frape l atè. Janm monchè manmanm monchè ke manmanm kenbem. Mta di bon manman Ou konnen fò bibin vomi. Dezole. Men pap janm, manman m pap janm fè sa ankò, se pwomi. Epi.
Epi sa fini. Sa fini. Men menaj lan menm ta pral kite w. Yo l pral kite m, banm kalòt tou fèm nan. M tap, m kriye fasil, m pral kriye. Baby, écoute.
Donk ou ta prefere se manman ki kenbe w. Sa mil fwa m cheke, manman m kenbe m. Si l ap banm kèk kout baton, l ban m an, men m pa pèdi fwa l.

Pandan kel pa bon anyen mi wè ki moun ki pase ladann. Eske se yon ti bagèt yo rale. Yo nèk pap pap epi tou yo nèk rive kote. Yo te fon grenn efò ki se travay. Yo te fon bagay.